Anben si yon moun ta di rayi nou pou sa. Bondye pap bay pòt. Se yon delivrans lap fè pou nou.
Jaden sa se jaden paw? Mwen kap fè l.
Ok.
Pou ou menm kanal la se yon delivrans? Wi.
Delivrans. Paske si te gen dlo e pa konsa Maria tap ye non. Ok.

Ok.
An te a pa pou ou? Se de mwatye wap travay?
Ok. Depi konbyen tan ou wap fèl di mwatye?
Mwen son moun jan pa wou de pitit an. Ok.
Mari m vin mouri. M di m pap pran moun ak ti moun yo. Ok. Map travay pou jiska mèt la. Ok.
Konbyen tan mari w genyen l mouri? Oh, konbyen se sa nan de. Bon dènye tifi a, dènye pitit la m te fè avè l la. Ou ka fè ti gade nou an? Li marye.
Ok. Ok.
Li gen anwo 5 pitit. Dènye a wi. Bon premyè yo li, se pyès gason kon wè nou, pyès fanm kon wè nou yo gen. Bon m te fè 8 a 15, li vin mouri.
Vwala yo pa menm moun non. Non, yo responsab. Responsab. Men yo vin wè w.
Men malgre, malgre yo pa nan menw ou di tèt ou fòw kontinye travay. Wi fòm travay e si pita pitit yo bezwen pen yo mande grann banm 5 goud ou banm 10 goud poum pa jwenn li kè a map retouchel. Chak kilè ou vin sekle la man? Chak la?

Magò toujou m rele yo m di yo vini vin nan peyi a yo vin pase mizè yo nan peyi a yo Bondye pap tiye yo peyi panyòl pa peyi anyen yo pa viv nan panyòl yap viv nan panyòl yap viv men mwen di fanmiy mwen men nan panyòl la ma dous al la bay a bon m pa konnen kòman yo dèy e ki mesaj wap voye pou otorite yo.
E ok manmi mete nan kanal la preske fini e kanal la nan wout la pou pase pou ba ou dlo eske lè kanal la vini la kounye a wap wap wap travay plis oubyen wap kontinye menm jan an. Ah map toujou le kontra map rèt gen kouraj poum travay bon man jan wap ye fre chè a. Ahan ok sèl mayi ou plante la oubyen gen lòt bagay ki plante nan jaden an. Non mpa mpa plante pistach ladan. Ok. Men may gen pwa kongo ladan? Wi gen pwa kongo vre misye yo piti men tout èg gen pwa kongo. Ok.
Si rekòt la bon, konbyen kòb ou panse ou ka rantre avè jaden an konsa? Mayi a.
Gen pa fwa bon ou konn kase ou gen de pa fwa ki pa vann, mamit la ap vann 8 dola. Bon se konnya mamit mayi vann 25 dola, 30 dola. Bon de lontan li pat anyen menm. Mwen m fè sa se poum pa rete chita sou kont a timoun men se pa santim santim ka pran ou ankò non paske map pran ou a lontan.
Bon si yon moun ta vle sipòtew se pou yo konnen gen bagay ou lè yo abitye ap konpare yo pap kitel pou anyen Men si mwen ta vle sipòte w, ou pap gen pwoblèm pou fè lòt komès, biznis etc? Depi m jwenn yon, m jwenn yon ti èd dan m fè ti komès la m kite ou a paske se pa bon. Men otre semèn pase la m resevwa yon so anwo jenou sa kote yo konn fè blòk. Kò a menm la m pa ka koupe. Non.
Konbyen timoun ou gen an tou menm? Bon, m te fè 10, m pa gen pase 3 sèm m gen. 7 nan yo mouri? 7 pèdi.
Souwete w kouraj.
Bondye.
Paskem pat wè moun kite baw kout manchèt ni kout kouto. Ok si w gen yon dènye mesaj pou moun kap jere kanal la kap fè kanal yo si w gen yon mesaj pou otorite kisa l tap ye manmi? Ah ah moun sa ou wè kap fè kanal la la son moun si Bondye te ka ba yo lavi long mwen tap bon pou mwen wi si yo ta pway viv 10 ans m ta renmen yo viv 25 tan.

Bon, bonjou gran paran tout bagay anfòm? Wi, nou la ak bout la bout lavi ak lavi ak Bondye. Ok, ou ka di nou kòman ou rele silvouplè? Sent Aman m rele.
Mesye Sent Aman, e nou gade la nap pase nou ap fè anpil chèz, e avan nou rive nan chèz yo la gon yon aktyalite nan moman sitou nan zòn ou rete la se afè kanal, e ou menm kòm notab nan zòn nan kòman ou wè kòman ou wè aktivite kanal la travay kanal la? Bon, pou kanal la
li byen enpòtan pou mwen e pa sèl pou mwen non pou moun zòn nan. Kote. Lajan m pèdi nan dare diri si li nan kanal la m pa tap janm pèdi yo. Sa byen ke fè ke plizyè fwa m al mwen nan kanal la m al fè ti travay men m pa ale chak jou. M konn ale nan kanal la men sendomeng tou pre m la men se sa ki plis te enterese m. Sa m ap fè la se si m bezwen yon goudan m pèy la. Men Fanrah se gen enterese m plis pase de Demas yo m pèdi 2 kòd diri la deja m ta pèdi twazyèm la ankò wi Bondye di m ekwa me Bondye ap voye lapli pou nou ki fè m pa gentan pèdi menm twazyèm rekòt diri a. Ok lè w ap plante diri konsa se ki kantite w plante? Bon m gen kenpòt 6 talè tè.

Mwen konpwann ou paske la kounye a e kote m te ka ale m ta al fè ata menm kredi m dwe toujou ok m dwe kredi toujou wi m poko m peye nan rekòt ke m pèdi yo wi fò m bay lajan yo
bon pa egzanp la pasi ta kandal la vini prezante Gen dlo la kounye a son lòt demach atò pou poum jwenn plan, poum jwenn traktè a ki pou raboure tè a pou mwen, poum jwenn semans poum plan poum fè jaden. Dapre ou menm fòk leta ta mete materyèl sa yo disponib pou peyizan yo. Pou peyizan yo.
Ok.
Sa vle di dapre ou menm afè kanal la se yon delivrans lap ye pou peyizan yo. Yon delivrans li ye pou mwen.
Paske tout Bon, tout tè sa yo a, mwen gen lè pa chwazi mete diri nan yo, men mwen tout vè, pa lòt bò, lòt bò a se la lagon an ye. Ok.
Bon, men mwen gen yon gran frè an mwen ki pèdi de kòd diri. Ok. Lòt bò a la, men yo atè a la, bon, se men yo kwè kòd diri se kafe nan yo, sa yo pèdi. Akòz de pa gen dlo. Ok. Nou ape tann ti lapli, lapli pa tonbe. La kounye a, si gen kanal la.

Ok.
Se konbyen chèz ou ka fè pa jou? Bon pa jou m ka chita la m ka fè 2 ou 3. 2 ou 3 chèz. Men lè w fin, menm kote w fin fè yo a ou vann yo oubyen ou kite yo rasanble yon kantite pou al vann yo? Bon m kite, m si, si m, bon m pa ka kite yo rasanble. Bon ou wè sa a? Ki fè m pa de a fin okipe deja, men se 2 fwa yo ban mwen an. Mwen tout defo sa a, mwen pa ka bon moun li. Si kwa m ap m retire sa a, pou m ranplase l. Mwen mete ansanm avèk li a tout fini. Menm kote m fin fè a, fò m deja. Ou livre l?
M livre l yon fwa.
Ok.
Sa vle di a, se sa a, akoz de rekòt ki pa genyen, se li peye lekòl, li fè tout bagay? Li ki tout bagay, li ki manje.
Li ki tout.

Sa gen ti plis yo yo dan yo lakay a yo. Ok.
Ok yon yon yon yon dènye mesaj pou jodi a? Bon dènye mesaj mwen m ta di m byen kontan nou vin vizite m, nou vin pran yon ti pawòl nan bouch mwen pou nou pote ba pi lwen. Dako mèsi. Yo pa tande mwen se sa m tap di. Bon travay epi n swete pa twò lontan la dlo a anvayi nan zòn nan la pou n kontinye plante. Bon si dlo a te ka ap printre la men si tankou m di a. M pa w ka gen mwayen si plant traktè a menm sa ki bout wòl si m ka fè ti moso m va fè ti moso men gen dlo. Dako mèsi.